Bonjou, bonswa, sa pa depande lè nap gade videyo a. Jodi an la, nou antre lakay ou avèk yon lòt videyo, kote nou vin avèk yon solisyon pou ou, yon remèd, bon resèt pou kapab retire doulè dan fè mal Kap nwi w ki enpechew dòmi, ki rete poul dekole machwèw. Jodia la nou vini avèk yon resèt, yon bon medikaman san rate poun kapab retire dan fè mal poun pa gen dan fè mal ankò. Nou pral pale avèk yon doktè sou kijan nou pral fè medikaman pou dan fè mal la. Nou menm ki poko abòne map mande w abòne, like, pataje. pou n kapab jwenn tout notifikasyon n ap lage yo. N ap di w mèsi ou menm ki deja abòne e n ap di w mèsi tou pou ou menm ki vin abòne kounye a menm. Pran yon ti poz, n ap tounen talè avèk videyo a. Mèsi. Ou pa bezwen fè anpil e ou pa bezwen pè fè resèt la. San pèdi tan, nou pral gade pou n wè kijan n pral fè yon resèt pou dan fè mal la. San pwoblèm, yon dan fè mal k ap anmède w, yon dan fè mal ki sòti pou l dechouke w, pou l pote w ale, pou l retire tout dan nan bouch ou, pou l koupe saliv ou, ou kapab voye dan fè mal sa a ale yon yon minit. La n ap gade pou n wè sa se lay nou gen la a. Nou pa bezwen anpil lay. Se lay la nou gen la a, n ap fè l avèk lay. Apre sa a, w ap wè nou gen kouto sa la a. Nou gen yon ti sèl, sèl sa se lè nou pral mete l ladan, lè nou fin kraze lay la nou pral mete sèl la ladan. Ou pa bezwen pè ou pral di l sale ni l pral pike l pa gen okenn move gou. Se dan fè mal la nou bezwen al ou pa ka kite bagay la ap depafini ou. Dan fè mal pa jwèt, lè yon moun gen dan fè mal, dan bagay sa pa kite ou dòmi nan nwit. La nou pral kale lay la. Nou pa bezwen anpil lay, nou pral retire youn nan lay la, n ap kale lay la, n ap retire po l. N ap retire po lay la byen pwòp, n ap pran yon kiyè, n ap pran yon ti sèl epi nou pral kraze lay la pou nou ka fè resèt la pou dan fè mal la. La pa gen manti nan sa, ou kapab fè l, ou menm si w gen yon dan ki vle pote w ale, dan fè mal pa jwèt, dan fè mal pa nan rans, Kounya nap koupe lay la nap pran yon grenn ladann pase se 2 ki kole ansanm li ye ou pa bezwen tout sa nap pran youn nan lay la nou mete sa la epi nap fin retire kounya la nap rachel nap rache lay la byen rache ou fin rache wap rache lay la ti piti ti piti wap fin rache lay la pou kapab fè remèd la. Remèd sa a pa gen pèdi tan, yon ti moman nan 30 minit ou mete l la a li pote dan fè mal la ale san pèdi tan, san reflechi, san poze dan fè mal la kesyon, li vin dechouke doulè a pote l ale retire malfektè a nan ou menm. Pèsekisyon ki enpeche w dòmi an se yon vè ki ladan l. Remèd sa a li menm. Li ap touye vè a. Remèd sa vè pa rete la, pa rete bò kote l. Remèd sa se chache vè pou l retire kote l ap fè w mal la. Kounye a ou pral wè la nan mete sèl la. Ou mete sèl la ladan l, ou mele li, ou mele sèl la avèk lay lè w fin rache a. Apre sa ou bwase l, ou byen fè sèl la kole nan lay la. Se sak pral koz lay la kraze pi fasil paske se pa pile wap pilel ni moulen la se kiyè a ou pral krazel avèl byen krazel avèl peze li wap fè lay la vin tounen yon as lay la avèk sik la avèk sèl la vin tounen yon lwil ou konprann nou fèl vin tounen yon lwil ou byen bagay li ou byen masa men masay masayel ou byen kraze l. Ou pa fòseman bezwen kraze tout. Nan moman w ap sèvi avè l la, w ap kraze ti moso, ti kal ou bezwen, ti pati ou bezwen an, pou w kapab mete nan dan, rès la mèt rete la. Ou konprann? W ap kraze l, byen kraze l, byen kraze l. W ap fè l vin tounen yon lwil. W ap fè lay la avèk sèl la vin tounen yon lwil. Ou byen kraze l, ou fè l tounen yon bon likid. Pouw kapab prany ladann pouw mete nan tou dan an. Se yon tou li genyen chak manje ou manje. Li manje kras manje antre nan dan an epi gon vè kap plede tchikel poul kapab manje zansiv ou. Pa kitel manje zansiv ou mesye. Ou kapab fè remèd sa, resèt sa li menm pa gen manti nan sa ou kapab fèl Poutan fè mal yon dan ki vle pote w ale yon dan ki vle vin arete w pou l al mete w nan prizon pa kite dan fè mal pote nou ale mesye dan fè mal ou wè la a se pa yon jwèt yon moun ki poko gen dan fè mal ou pa konn doulè sa k rele dan fè mal dan fè mal pa jwèt resèt sa a kapab retire Gwo doulè dan fè mal wi ou menm ki pat konnen resèt sa jodia la nou vini avèk resèt sa pou ou poun moutre w kijan ou kapab retire elimine tout doulè dan fè mal doulè dan fè mal pa jwèt yon moun ki poko gen dan fè mal ou poko konn anyen lè dan fè mal pou ou nan minwi dezè di maten pou wap kòde pou wap manman rele manman w rele papa w pafwa manman w konn kanpe devan w pa wè si se manman w li ye sa pi rèd ke yon kout kouto Kote wap gade pou wè laa nap fè lay la tounen yon bon siwo byen krazel byen masayel avèk kiyè a avèk bouda kiyè a byen masayel byen masayel fèl tounen yon lwil kounya l fin masaye kounya kisa wap fè wap pran wap gade wap pran yon ti bagay nan dwèt ou Ou pap bezwen pran anpil, e pa kiyè a wap leve. Se yon ti moso, wè wap pran fòs ou kapab mete nan tou dan. Wap leve li, wap byen anmase li avèl paske ou konnen li likid, ou manmase li, ou kenbe l nan pwent dwèt ou, apresa ou leve l mete nan tou dan. Li ap pike w wi, men ou pa bezwen pè, l ap tou manje vè a. L ap desann pou l manje vè a. Pèsekisyon k ap anmède w la ki enpeche w pa ka dòmi an, ki enpeche w viv, enpeche w manje a, la a jodi a la a w ap gade pou wè nou vin avèk yon solisyon pou ou, pou w kapab elimine vèmin sa k ap anmède w la. Dan fè mal pa nan jwèt, dan fè mal pa nan rans. Jodi a la a, nou vin avèk resèt sa a pou ou. Nou byen kontan nou avew jodia pou nou te pote remed sa pou ou. Ou menm ki abone deja, nap diw mèsi. Mèsi anpil. Ou menm ki poko abone, nap diw kounya menm abone, patajel poun kapab jwenn tout notifikasyon nap lage yo. Nap diw mèsi, babay. Nap kwaze pou yon lot video. Jezi renmen w.